Sa kap fèt ou anfòm sal ou spesyalman kap gad video sa nan lè sa 410 dola pou 4 travay ou plis 85 dola ou dwe peye pou yo pran done anpwent ou sa bay antou 495 dola ke ou dwe peye pou 4 travay ou aa ou pat konn sa se 495 dola ou pral peye Ou menm ki rantre sou pwogram Joe Biden nan, ou konnen yo, Joe Biden mete opòtinite sa pou ou legal depi ou rantre nan peyi a, pou depoze pou kat travay, pou ka travay nan kèlkeswa konpayi ou ke ou vle Ozetazini. Gen moun ki gen opòtinite a, gen moun ki pa genyen. Ou menm ki gen opòtinite a, se trè byen, peye l. Paske peyi a bò sèvis, y ap kontinye pou peyi a fonksyone, fòk li gen frè ki rantre. Ou menm tou ki pa gen opòtinite a, gen yon. sistèm uscis mete ou kapab pa peye yon goud pou sa ou pa peye 495 dola sa men se pou moun ki pa kapab fòk ou sur ke ou pa kapab reyèlman fòk ou pa twonpe sistèm lan fòk ou pa twonpe leta depi ou gen opòtinite a se peye men si ou pa gen opòtinite a USCIS ba w opòtinite pou w pa peye yon goud alèd de yon sistèm ke l gen ki rele Fee Waiver. Fee Waiver a kisa l ye? Se yon sistèm kote ke USCIS mete, kote ke ou kapab di USCIS m pa gen yon goud pou m peye. Se vre ou mande 495 dola pou m fè kat travay mwen, mwen m fèk vini m pa gen yon goud m pa ka peye, m pa gen opòtinite pou m peye l. ebyen wap aplike pandan wap voye fòm ou an ale a wap aplike wap voye fòm sa ansanm avèl fi weve a pou kapab pa peye yon goud pou kat travay ou. Nou pral wè sa ansanm ann al nan kont uscis ou an mwen montre w kòman kote wap jwenn fòmilè sa kote wap jwenn fòm sa pou ranpli pandan wap ranpli fòm pou kat travay ou a pou kapab tou voye l ansanm avèk li afèk ou pa peye yon goud pou kat travay ou zero zero. An al ansanm, an antre sou kont uscis ou ansanm avèk mwen. M kwè si w antre Ozetazini la, ou te ou gen yon kont uscis. Ou gen yon kont uscis deja. Kisa n ap fè? Nou pral rantre sou kont nou la ansanm avèk mwen. W ap ekri la uscis e sou Google oubyen sou sa ke ou genyen, ou ale nan meni an la, ou fè.

Konn an te sou kont ou deja se kopyel epi metel la pou kapab rantre sou kont ou alèz e rapid e fasil. Sa mache la. Nou antre sou kont nou an la. Lè w fin rantre sou kont ou la, kisa wap gen pouw fè? Nou pral ansanm avèk mwen pou mwen kote wap mwen jwenn fòm sa ki de fi waiver pandan yap ranpli fòmilè pou vwe kat travay wale pou kapab tou metel ansanm avèk li. Gen 2 fòm yo ranpli pou kat travay. Yo kapab ranpli l onlay oubyen yo kapab ranpli l kote ke yo ranpli l, yo pa ranpli l onlay, yo voye l, yo poste l voye ale. Se nan poste voye ale a se sistèm sa ou menm k ap mande yon fi revè se nan sistèm sa ou ka voye l ale. Ou pap ka ranpli l onlay. Ann ale kote l di nan dezyèm sa a la, kote l di file a fòm onlay. Nou antre la, ap kite l mache. Imedyatman lè w fin antre la, si w gade la ansanm avèk mwen, w ap wè l make www.uscis.gov/feewaiver. Feewaiver. Otomatikman, ou menm ki bezwen, k ap mande yon fee waiver, se gen lè w prale. Fòm sa rele fòm I-912. W ap klike sou li la. Ou antre sou li la. Lè w fin rantre sou li la, l ap voye w nan paj sa a nòmal konsa, l ap voye w nan paj sa a. E lè w rive la a ankò, w ap klike sou fòm sa ki rele fòm I-912, Request for Fee Waiver, ou menm k ap mande pou yon fee waiver, ki pa ka peye frè a, k ap di uscis, mande w padon, m pa ka peye frè sa a, m pa gen yon goud. W ap klike la sou fòm 912, Request for Fee Waiver. Lè w rive la a, se la a w ap wè ou kapab telechaje fòm lan an pdf. Wap ka telechaje fòm nan la trè alèz e fasil rapid an pdf. Dezyèm nan la se enstriksyon yo baw pou fòm lan, tout detay, yon seri de enfòmasyon. Epi wap klike la nan kote li di fòm I 912 pdf pou kapab telechaje li e e ranpli li. M download li la e otomatikman wè men fòm lan. Se fòm sa lè yap ranpli aplikasyon pou pou yo voye lale pou fè demand kat travay la. Fòm sa yap ranplil pou ou tou ki rele fòm sa fee waiver kote ke ou pap peye yon goud pou kat travay ou depi ou pa gen opòtinite pou peye li dakò si ou gen opòtinite a se trè byen peye 495 dola men si ou pa gen opòtinite a fè ranpli fòm sa pou ou. Se ou k ap ranpli l tou, ou kapab ranpli l. Ranpli fòm sa, gen anpil enfòmasyon w ap bezwen met ladan l pou voye l ale ansanm avèk demand travay ou pou kapab pa peye yon goud pou kat travay ou. Dakò? Se videyo sa m t ap pataje avèk ou. Si w aprann yon bagay, pataje l yon zanmi w, yon pwòch ou, yon frè w, yon fanmi w tou ki pa gen opòtinite pou l peye 495 dola. Li kapab wè youn nan mwayen l kapab fè pou l pa peye l e pou l sòti li. Zewo, gratis, san yon goud, pou l kapab gen kat travay li pou l travay trè byen Ozetazini. Se videyo sa m t ap pataje avèk ou. N ap kwaze pou yon lòt videyo. Pa bliye pataje l, like videyo a, enskri nan kanal la. Tchaw! N ap kwaze nan yon lòt videyo.